Non m se Jean Julien ki nan kad koleksyon 2004 ou koleksyon du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti vin envite nou kontinye gran pelerinaj ke nou ap fè nan listwa peyi Dayiti. Anrejistreman sa se premyè edisyon volim 3 ki pral kòmanse avèk arestasyon, depòtasyon, anprizonman e lanmò Tousen Louvèti pou l rive jis sou Aleksann Petyon. Volim 3 a gen 12 chapitre, chak chapit separe avèk yon pòz mizikal ki se Mèsi Bondye de Frantz Casseyus, yon mizik klasik ayisyen egzekite pa Eddy Prophète, yonn nan pi gran pyanis ayisyen nan kòmansman venteyinyèm syèk la. Chapitre I Arestasyon, depòtasyon, anprizonnman ak lanmò Tousen Louvèti Nan finisman mwa mas 1802, sèt semèn sèlman apre ke twoup fransèz yo te debake nan koloni an, enben, tout koloni an te sou zòd Leklèk. Se vre, te gen kèk ti frap ki te kontinye ap fèt ap fèt. Sepandan, pa t gen oken mouvman rezistans ki te vrèman òganize. Anplis de sa, gwo lame Toussaint Louverture a te eklate e l te kraze an miyèt mòso. Le 6 me 1802, Toussaint rantre Okap, kote l siyen lapè ak Leclerc e rann tèt li bay Lafrans. Lelandemen a midi, Leclerc te òganize yon gwo fèt pou Toussaint Louverture. Plizyè moun ki te nan fèt sa a te obsève ke Toussaint te dekoupe yon ti mòso nan mitan yon fwomaj ki te kòmanse deja ke l te manje e l te vide nan yon vè enpe dlo ki te nan yon karaf mwatye plen ke l te bwa. Apre sa, Tousen di tout moun orevwa, li pati e l al rete sou yon abitasyon ke l te genyen Enri. Leklèk te rantre nan lame kolonyal la tout ansyen gwo ofisye yo ki t ap sèvi sou zòd Tousen Louvèti yo. Se t yon fason pou l te kenbe tout ofisye sa yo sou kontwòl. Se konsa l te nonmen Desalin kòmandan Latibonit e l te kenbe Kristòf ak Klèvo nan vil Okap. Sepandan, yon mwa apre ke Tousen te fin rann tèt li, Leklèk pa t santi l alèz. Li konnen ke Tousen gen anpil enfliyans sou mas pèp la e a nenpòt kèl moman, Tousen kab kòmanse ba l traka. Anplis de sa, denpi apre batay Lakrèt a Pyewo, lame Leklèk la t an movèz eta. Yon epidemi lafyèv jòn te tonbe sou koloni an. Lopital yo te plen. Plis pase 5 mil sòlda franse te tonbe malad. E lè sa a, sa Leklèk te pi pè, se t on leve kanpe, yon boulvèsman jeneral. Te gen tèlman divizyon nan mitan gwo chèf yo, ke Leklè t ap panse pase Desalin lòd pou l al arete Tousen. Antouka, Se Tousen li menm ki pwal founi Leclerc okazyon pou arete l. Tousen voye di Leclerc te gen twòp sòlda nan ganizon ki tou pwe abitasyon l la, e ke sòlda yo ap ap agase popilasyon an, e l mande Leclerc pou korije sitiyasyon sa a. Leclerc la menm sote sou bèl okazyon sa a, li voye yon bèl lèt bay Tousen e mande l pou l pran kontak ak Jeneral Brunet ki sèl otorite nan zòn la e ansanm avèk Brunet wè sa yo kab fè pou korije sitiyasyon an. Leclerc san pèdi tan voye èd de kan l Ferrari pou al ede Jeneral Brunet arete Tousen. Le 6 jen 1802, Tousen akòste ak sèlman 2 gad de kò al jwenn Brunet. Kon l te rive sou abitasyon Jòj kote Brunet te gen katye jeneral li, yo arete l. Yo kondui l Gonayiv, yo anbake l abò yon batiman ki te rele La Kreyòl. Se lè sa a ke Tousen te lage yon veritab bonm lè l te di Savary, kapitèn batiman an, Lè nou arete m la a, se sèlman tèt pyebwa libète nwa yo ke nou koupe. Li pral pouse pi rèd, paske rasin bwa sa a byen fon e yo anpil. Apre sa, yo ale ak Tousen Okap, kote anbake l abò yon lòt batiman ki te rele Le Héros. Lè l rive abò Le Héros, Tousen jwenn tout kò fanmi l ke yo te deja arete. Apre yon mwa, yo voye yo tout an Frans. Lè Tousen rive an Frans, yo separe l de kò fanmi l, e le 23 out 1802, yo te bouche l nan yon kacho anndan yon fò ki rele Fort de Joux. Fò sa a te sou tèt yon mòn, mòn Jura. Nan mòn sa a, li fè gwo fwe di tout tan e livè dire ui mwa chak ane. Fèmen nan yon kacho san distraksyon e san ke l pa t janm sòti. Yon jou, Tousen voye di Napoleyon ke l gen kèk sekrè ke l ta renmen konfye l. Imedyatman, Napoleyon voye al wè Tousen jeneral Kafareli ki, di 15 o 28 septanm 1802, entewoje sou Tousen pandan kat fwa. Kafareli poze Tousen yon bann kestyon sou gwo dife ki te pete e te brile vil Okap lè Leklèk te parèt nan rad Okap an fevriye 1802. Li te poze l kestyon sou neogosyasyon ke l te fè ak jeneral angle a Maitland, sou konstitisyon ke Tousen te pibliye an 1801, sou ki montan fòtin pèsonèl Tousen, sou travayè yo ke l te fè masakre apre ke yo te fin antere pou li yon mago lajan nan mòn Dekawo. Tousen te vag jeneral Kafareli sou tout kesyon sa yo. Sèl sa l te di, li rekonèt konstitisyon 1801 an se te yon erè. Pou fòtin pèsonèl li, li di ke l pa t rich, se madanm li, Sizàn Simon Batiste ki te rich. Fòk nou konnen ke Sizàn, madan Tousen Louvèti, te yon nwa libre, yon afranchi. Li te konn li, li te konn ekri. Fòk nou di ke se te yon bagay ki te trè ra pou jwenn yon fanm nwa ki te konn li e te konn ekri nan epòk sa a. Nan yonn nan entèwogatwa yo, Tousen te fè anpil revelasyon sou vi prive l. Li di Jeneral Kafareli ke l te pèdi onz timoun, li t antere sis tifi ak senk ti gason. Li gen kounye a twa pitit lejitim ak de pitit natirèl. Madanm li Suzanne fè de pitit pou li, Izaak ak Sen Jan. Sepandan, madanm li Suzanne te fè Plasid. Plasid se t on Grif. Papa Plasid se t on Milat. Suzanne te fè Plasid byen lontan avan ke l te rankontre Tousen e byen avan ke yo te marye. Kwake se pa li ki te papa Plasid, sepandan Tousen te rekonèt Plasid lè l t ap marye avèk Suzanne. Li te konsidere Placide tankou pwòp pitit pa l e l te renmen Placide anpil. Nan maten 7 avril 1803, lè yo louvri kacho a, yo jwenn Toussaint Louverture te mouri. Otopsi kadav la revele ke Toussaint te mouri d'apopleksi e de pleuroperi-pneumonie. Yo t antere kadav Toussaint nan yon fòs anndan fò a. Choz dwòl, sè ke Napoleyon Bonapat, lè l pèdi pouvwa an Frans, e yo te pimpe l an egzil Sent Elyèn, di, yonn nan bagay ke l pi regrèt, sè ke l pa t dirije koloni an ansanm avèk Tousen Louvèti, yon nonm ke l twouve ki te genyen anpil merit. Apre lanmò Tousen Louvèti, konnyè a, sa k pral pase nan koloni an? Chapitre 2 Sitiyasyon nan koloni an apre Toussaint Louverture Apre ke yo te fin depòte Toussaint an Frans, la menm Leclerc pase lòd pou dezame tout popilasyon nwa a. Sa pa t fasil. Nouvèl te gaye nan koloni an ke Lafrans te pibliye yon lwa le 20 me ki te remete lesklavaj toupatou, sòf nan Sendomeng ak Lagwadloup. Men lè jeneral Riche Pense pran yon dekrè kote l remete lesklavaj nan Lagwadloup pou tout moun, li te klè ke tou pa Sendomeng pa t lwen. Anplis de sa, Nwa yo te byen sonje sa Santonax te di yo lè l t ap fè gwo distribisyon fizi ba yo nan lane 1796 e l te di yo, Fizi sa yo se libète nou ke yo ye. Si yon jou Kèk chèf blan ta manke retire fizi sa yo nan men nou, fòk nou byen konnen ke yo ta vle retounen nou ankò nan lèsklavaj. Olye ke yo te remèt zam yo, anpil nan nwa yo te prefere pran mòn e yo te kòmanse frape toupatou. Se te yon sitiyasyon malouk pou Franse yo, sitou lè yo byen konnen ke nwa yo te byen ame e yo te gen nan men yo plis pase 140 mil fizi. Piske anpil nwa byen ame te gaye nan tout mòn yo, Chal Belè sòti pou l reyini yo. Li kòmanse pa deklare tèt li jeneral an chèf. Apre sa, li pran lèzam nan yon mòn nan zòn Latibonit ki rele Lè Mate. Kiyès ki te Chal Belè? Chal Belè se t on neve Tousen Louvèti. Se t on nonm trè entèlijan e se li ke Tousen te chwazi an 1801 kòm moun ki pou ta vin ranplase l. Denpi lè sa a, te gen anpil nan gwo jeneral yo ki pa jalouzi pa t vle wè Chal Belè. Desalin pèsonèlman al mande Leklèk otorizasyon pou l al konbat Chal Belè ke l te konsidere tankou yon rival. Desalin arete Sanit Belè. Lè Chal aprann ke yo arete madanm li, li mande pou l wè Desalin. Desalin fè arete l tou. Yo monte yon konsèy de gè ke Klèvo t ap dirije. Konsèy de gè sa, apre ke l te rann yon jijman makawon, te kondane e te fè fiziye Chal Belè ansanm ak tout madanm li, Sanit Belè. Vin gen yon lòt epidemi ki blayi kò l nan tout koloni an. Fwa sa, se te malarya ansanm ak lafyèv jòn. An out 1802, nan lopital Okap sèlman, yo te konte plis pase 100 blan franse ki te mouri chak jou. Epidemi sa a t ap fè ravaj nan koloni an, sa k te lakòz sòlda franse yo t ap mouri devan dèyè, e rebèl nwa yo menm t ap frape seryezman. Te rive yon moman, Franse yo te pèdi kontwòl Yo te mete sou pye yon rejim de tèrè. Denpi yo te sispèk yon nwa, oubyen yo te fiziye l, oubyen yo te nwaye l, oubyen yo te pase yon kòd nan kou l e yo te pann li. Li te rive yon moman, Franse yo te tèlman kaponnen ke yo te dezame e yo te fè prizonye abò kèk batiman ki te nan rad Okap yon ganizon de 1200 sòlda nwa. Menm epòk sa a, te gen yon bann nèg mawon byen ame ki te monte yon gwo kan lòtbò Baryè Boutèy e yo te menase anvayi vil Okap. Kòm maren franse yo te pè ke 1200 sòlda nwa sa yo pa t pwofite sikonstans sa a pou yo revòlte, yo frennen tout 1200 sòlda nwa yo a kout bayonnèt. Apre sa, ni sa k te mouri, ni sa k te blese, Franse yo te jete tout nan lanmè. Se lè sa a ke plizyè ofisye nwa ak milat te koumanse rale kò yo sou Leklè. Petyon ak Klèvo se de jeneral sa yo ki te rale sòti an premye. Kristòf te vin apre e Desalin se li k te kite lame kolonyal la an dènye. Le 13 septanm 1802,

e te gen plis ke 5 mil maren ki te deja mouri. Sizoka Napoleyon pa voye imedyatman kòm ranfò 12 mil sòlda ak 10 milyon fran kach, li mèt konnen ke Lafrans tou pèdi Sendomeng. Le 22 oktòb 1802, se jou sa a ke Leclerc aprann ke li gen lafyèv jòn. Pou li, sa pa t dire lontan. Dis jou apre, nan lannwit premye de novanm 1802, Leclerc te mouri. Fòk nou konnen ke non jèn fi Madam Leclerc se se te Pauline Bonaparte, se pa t Josephine Bonaparte, kòm sa te glise pa erè nan volim ii a. Chapitre 3 Inyon nwa ak milat yo Avan ke l te mouri, Leclerc te chwazi Jeneral Donatien Marie Joseph de Rochambeau pou ranplase l. Rochambeau te yon nonm trè dur e trè mechan. Li te komèt zak tèlman malonèt nan koloni an, sa te lakòz ke tout moun te endispoze kont li. Rochambeau te meprize tout moun nwa Li te voye chèche Kiba yon bann chyen sovaj pou fè lachas a nèg mawon ki t al kache nan mòn oubyen t ap viv nan rak bwa. Rochambeau te fè tòtire Maurepas, yon jeneral nwa. Apre sa, tou vivan, yo te lage Maurepas nan lanmè nan la rad vil Okap. Se pa sèlman nwa yo ke Wochanbo te meprize, li te meprize milat yo tou. Yon swa, Wochanbo te òganize yon bal pou kèk gwo milatrès nan Pòtoprens. A minui, devan yon bann sèkèy ki te kouvri ak dra nwa, yon bann moun ki te abiye tout an nwa te kòmanse chante Dies Irae. Dies Irae a se yon chante laten ke yo konn chante nan lantèman. Rochambeau eksplike medam yo ke l regrèt enfiniman pou l anonse yo ke yo te vin asiste lantèman mari yo ansanm ak tout frè yo. Fòk nou kwè ke se pa t yon blag, se te tout bon. Pandan ke medam yo t ap fete, Rochambeau te pwofite pou asasine mari ansanm ak tout frè medam yo. Rochambeau te pouse mechanste l la menm kont blan franse parèy li. Se lè sa a ofisye nwa ak milat yo fini pa wè ke vi yo tout an danje. Nan yon tèt kole ki te fèt Odikap, ant Desalin ak Petyon, le 13 oktòb 1802, yo chita, yo monte yon plan batay e yo te deside ke Nwa ak Milat yo pral met tèt yo ansanm pou y al konbat Franse yo. Se Desalin yo te chwazi kòm chèf pou dirije operasyon yo. An me 1803, lagè eklate an Ewòp. Apre ke l revoke yon trete de pè ke l te siyen ak Lafrans an 1802, Langletè voye yon bann batiman vin bloke tout pò ki nan koloni an. Akoz maladi ak epidemi ki te blayi nan koloni an, sòlda franse yo te an movèzeta e moral yo te trè ba. Kòm Lafrans pa t ka voye ni ranfò, ni zam, ni minisyon, Wochanbo te twouve l izole e l te oblije konsantre tout fòs li sèlman nan 9 vil ki te Sen Mak, Kwadèboukè, Pòtoprens, Jakmèl, Okay, Ansavo, Okap, Fòlibète ak Mòl Sen Nikola. Okòmansman, moun nan Sid pa t vle mache. Yo pa t deside padone Desalin pou sa li ak Kristòf te fè moun Jakmèl pase pandan lagè ki te met do a do Tousen ak Rigo de septanm 1799 a mas 1800. Sepandan, Gras ak kèk jeneral tankou Geffrard, Ferou ak Cangé, moun nan Sid yo te fini pa rekonèt otorite Desalin. Apre ke tout moun te fin tonbe dakò, yo ta òganize yon gwo rasanbleman sou abitasyon Mérot, nan Laakayè, nan dat ki te 18 me 1803. Dapre kèk istoryen ayisyen, gwo rasanbleman 18 me 1803 nan Lakaye a pa t fèt pou kreye drapo ble e wouj la. Gwo woumble a te fèt pou konnen ki jan aksyon jeneral yo pral pran pou kilbite blan franse yo deyò e deklare endepandans peyi Dayiti. Sou kesyon kreyasyon drapo ble e wouj la, men sa kèk istoryen ekri. An desanm 1802, Petyon te fon fwap ak kèk sòlda franse yon kote nan lwès ki rele Pye Wou. An fevriye 1803, Franse yo te pibliye nan jounal ke sòlda endijèn yo, lè batay Pye Wou a, te kouri kit on bann drapo franse. Kidonk, sa montre ke se pa t pou endepandans ke y ap goumen, men pito pou yo reprann libète yo ke yo te pèdi. Petyon voye koupe kopi jounal sa bay Desalin, ki lè sa te tit rivyè Dlatibonit. La menm, Desalin rache moso twal blanch ki nan drapo franse a e l te fè koud moso twal ble a anwo ak moso twal wouj la anba. Se konsa, dapre kèk istoryen, drapo ble e wouj la Te kreye. Sepandan gen kèk save ki ta vle fè kwè ke se pa konsa bagay yo te pase, e ke bon jan koulè premye drapo ayisyen an se ta pito nwa e wouj. I fòk kwè aprive yon tan, kèk istoryen ap fini pa fè limyè sou kesyon kreyasyon ansanm ak bon koulè premye drapo ayisyen an. Chapitre 4 Batay Vètyè Pandan lane 1802 e yon bon pati 1803, Desalin te ale toupatou pou l te prepare popilasyon an e kore baz gwo revolisyon ki ta pral deklanche nan koloni an. Se konsa Desalin te nonmen plizyè jeneral de divizyon, Kapwa Lamò nan Nòdwès, Kristòf ak Klèvo nan Nò, Petyon nan Lwès e Jefwa nan Sid. Li te nonmen plizyè jeneral de brigad pou ede jeneral de divizyon yo. Revolisyon an pa t pran tan pou l t eklate. Le 4 out 1803, Ferou pran Jeremi. Apre sa, se an chantan Desalin soti nan nò li pote yon wanga nouvo, ke sòlda endijèn yo pral pran yonn apre lòt, Sen Mak, Fòlibète, Jakmèl, Ansavo, Pòtoprens e Okay. Nan finisman oktòb 1803, Franse yo te pèdi prèske tout Sendomeng e yo te okipe sèlman de vil, Okap ak Mòl Sen Nikola. Le 6 novanm 1803, Desalin kite Gonayiv e l monte nan nò. Lè l rive Lenbe, plis pase 27 mil òm byen ame te kanpe fèm t ap tann li. Li pase yo ogadavou. Apre sa, Desalin an tèt louvri mach la. Se o pa militè ke gason vanyan sa yo te desann lakou Plenbe. E se t an chantan Grenadye alaso sa ki mouri zafè ra yo ke yo t ap mache al pran Okap ki te kapital koloni an. Desalin deside kanpe nan abitasyon Lenormand de Mézy, ki a kèk kilomèt vil Okap e ki tou pre Bwa Kayiman. Fòk nou sonje ke se nan menm Bwa Kayiman sa a ke Boukman nan lannwit 14 out 1791 te fè yon gwo seremoni vodou ki te lakòz yon semèn apre, Nwa nan Nò yo te revòlte e yo te pete chenn esklavaj la. Okap se yon vil ki genyen yon pwoteksyon natirèl Devan l se lanmè. Dèyè l s on gwo mòn. E an antran an gen larivyè a Haut-du-Cap. Anplis de sa, nan zòn bò Baryè Boutèy, an antran nan vil la, Franse yo te bati e yo te mete anpil gwo zam nan 8 fò. Sa k te lakòz ke antre pran Okap pa t yon bagay fasil. Plan Dessalines te senp. Atake Franse yo an fòs, met gwo zam sou yo e rapidman kraze tout rezistans ke yo ta vle fè. Pou sa, Desalin te chwazi jeneral Kristòf ak Women pou atake Laviji. Laviji se yon fò ki te domine yon bon pati vil Okap. Rezon atak Laviji a, se te pou fòse sòlda Franse yo rete anba lavil e anpeche yo pran mòn. Desalin te chwazi Kapwa Lamò pou atake Baryè Boutèy e Klèvo pou l pran Fò Breda. Le 18 novanm 1803, a katrè di maten, jeneral Klèvo ba l siyal la lè l louvri zam sou Fò Breda. La menm, tout fò yo kòmanse tire. Wochanbo kouri kite Okap e l al pran pozisyon Vètyè. Distans pou solèy leve, batay te maye. Kristòf ak Women te deja pran Laviji e yo t ap bonbade vil Okap. Desalin mande Klèvo pou l al ansèkle Breda e Kapwa Lamò pou l monte Charye, yon ti bit mòn ki sou tèt Vètyè. Pou l rive Charye, Kapwa te sètoblije travèse yon pon ki anba Vètyè. Alatèt yon ekip sòlda lè sa ki te mandan raje e ki t ap chante Grenadye alaso sa ki mouri zafèray yo, Kapwa fonse! Sòlda franse yo menm louvri bon jan zam sou yo. Yon premye boulèt pran chapo Kapwa. Li rele pou li di sòlda yo, Annavan! Annavan! Yon dezyèm boulèt blese cheval li. La menm, Kapwa kanpe, li rale sab li e li rele ankò pi fò, An avan! An avan! Tout sòlda fwanse yo sezi. Yo depoze lèzam e yo tonbe bat bwavo. Toudenkou, yon woulman tanbou, e batay la kanpe. Yon mesaje blan soti Vètyè, li desann nan kan sòlda Kapwa Lamò yo pou l di, Kapitèn Jeneral Wochanbo voye yon chay konpliman bay ofisye vanyan sa a ki sot fè tout bèl mèvèy sa yo. Apre sa, batay la te reprann pi rèd. Kòm sitiyasyon an pa t vin twò klè pou Kapwa, Desalin rele Gabar, yon jèn ofisye ki pa t gen plis ke vennsètan. Li di Gabar, Degaje w pa tou lè mwayen pou w monte charye. Yon moman, Gaba, ak konkou Jan Filip Do ak Klèvo, te monte yon batri zam sou tèt charye e te kòmanse pilonnen Vètyè. Lè sa a, zansèt yo tonbe fè zam chante. Zam t ap tire anwo, zam t ap tire anba, e pou sòlda fwanse yo ki te pri nan mitan, pa t gen mwayen kanbe ankò. Vè twazè dlapremidi, yon gwo lapli te kòmanse tonbe. Batay la te sispann. Wochanbo ak sòlda franse yo te pwofite pou kouri rale soti. Batay Vètyè a te dire sèlman onzè de tan, li te kòmanse a katrè di maten e l te fini a twazè dlapranmidi nan dat ki te 18 novanm 1803. Lelandemen, 19 novanm 1803, Wochanbo siyen yon konvansyon kote l remèt vil Okap bay Desalin. Li te gen de bèl cheval, li bay Desalin yonn nan cheval yo e l fè kapwa lamò kado lòt la. Dis jou pi ta, le 29 novanm 1803, apre ke Rochambo te pati, lame endijèn lan an penpan rantre nan vil Okap. Le 4 desanm 1803, Franse yo livre Mòl Sen Nikola. Se te dènye vil ke yo t okipe nan koloni an. Se batay Vètyè sa a ki make finisman twazyèm peryòd la ki rele la peryòd fransèz, kounye a nou pral kòmanse katriyèm peryòd la, la peryòd ayisyèn.